Bonjou, bonswa, sa pral depande lè ou pral gade videyo sila. Donk nou egzakteman, nou egzakteman sou la rivyè Masak. Spesyalman kote Dominiken yo menm, yo te fè yon baraj e yo te mete ponp yo. Pou yo te ka rale e yon kantite dlo nan rivyè la. De fason aske pou kanal la li menm, li pa ka jwenn dlo. Pou peyizan nan plèn Ba Mariba awouze jaden yo. Ebyen jodi a fòk nou di ke lapli a li menm li tonbe e lapli sa li menm li tèlman vini ak fòs nou kapab konstate l menm jan avè m lapli a kraze baraj dominiken yo te fè pou dlo a li menm li pa sikile a e dlo ap sikile lib e libè pou al jwenn peyizan sa yo ki tap soufri pou dlo nan plèn Ba Mariba yo jan n kapab konstate sa. Nou kapab wè ke dlo a li menm kote Dominiken yo menm yo te bare l la, dlo a ap sikile lib e libè pou ke li al nan kanal dinite nou an pou ke li menm li wouze jaden peyizan yo. Ann swiv sa ansanm. Ann swiv ansanm. La a nou kapab konstate ke Dominiken yo menm ki te etèn motè oubyen ponp ki t ap rale dlo de fason aske pou steri rivyè a la pou nou menm kanal nou an pa jwenn dlo yo te etann ni nou konnen lè lapli tonbe lè lapli tonbe yo deja gen dlo lakay yo deja se rezon sila li menm ki koz ke yo te etann ni ebyen maten an la yo leve bèl bonè e yo gentan rebalanse ponp yo pou ka souse dlo a ankò. Tèlman yo mechan pou pèmèt aske peyizan anba a yo menm yo pa ka jwenn dlo pou yo fè jaden pa yo. Ann konstate sa ansanm ok. Ann swiv sa ansanm nou pral fon ti avanse de fason aske pou nou kapab montre w kijan dlo sa li menm li ap sikile, kijan dlo sa li menm li ap desann al jwenn peyizan yo. Ann swiv sa. Vwala sa kote nou kote nap gade wòch sa yo pil tè sa se kòm e se fason sa dominiken yo menm yo te bare dlo a pou pèmèt lè dlo a vini li antre nan pati pa yo a e answit yo rale l avèk ponp sa yo pou nou pa ka jwenn dlo men n kapab konstate lapli a li menm li vini dlo a desann e dlo a dlo a pase sou baraj dominiken yo e lap sikile nòmalman jan l te konn sikile avan dominiken yo menm yo te fè baraj sila. Ann swiv sa ansanm. Vwala, se konsa nou kapab konstate ki jan Dominiken yo menm yo mechan. Yon kanal nou fin envesti dè milyon, yon kanal nou fin envesti dè milyon de goud, gras ak sipò popilasyon ayisyèn nan avèk dyaspora yo, pou Dominiken leve yo menm yon jou, Yo chwazi yo mete apeprè 5 ponp, wi apeprè 5 ponp sou kanal la, de fason aske yo kapab souse dlo a pou pèmèt nou menm nou pa ka jwenn dlo pou wouze jaden nou. Nou kapab konstate ke Dominiken yo menm, yo pa vle wè Ayisyen ditou, ditou, ditou. Yo pa vle wè Ayisyen ditou. Fòk nou di sa. E Ayisyen, se Ayisyen menm wi, se Ayisyen menm ki mete ponp sa yo pou Dominiken yo. Se Ayisyen menm kap travay Pou dominiken yo mete ponp sa yo pou yo kapab pwan dlo a pou nou pa jwenn se ayisyen parèy nou menm ki fè travay sa yo alòske yap travay pou yo detwi nou pou nou pa ka jwenn dlo pou nou ka fè jaden pou vant nou kapab toujou depann de yo nou kapab konstate sa pou vant nou kapab toujou depann de yo se pou sa ke yap travay yo pap janm vle kite nou fè jaden yo pap janm vle kite nou fè agrikilti lakay nou Pou n kapab rete jan nou ye a pou toutan. Vwala, se konsa yo menm y ap rale dlo a. Nou kapab konstate lòtre jou, m ap pran nan jounal, tèlman Dominiken mechan, yo vyole yon timoun katòzan. Pou sòlda dominiken yo menm, yo vyole yon timoun 14 an, yon ti ayisyen 14 an. Fòk nou di ke ayisyen ap viktim tout fason anba men dominiken sa yo. Ayisyen yo menm kap viktim tout fason, tout jan anba men dominiken sa yo. Ann swiv ansanm, nou wè motè pa yo a fon ti etèn, nou pa konnen ki sak pase. Nou wè motè a fon ti etèn. Fòk nou di ke se motè sa a kap rale dlo avèk ponp sila yo. Fòk nou di ke yo te pran dlo a pa devan baraj la e answit yo te pran pa dèyè. Jan nou kapab konstate ti pvc sa a, ti pvc blan sa a nap gade la a, yo te rale dlo avèk li tou pa dèyè e answit 2 gwo ponp sa yo, yo rale dlo avèk yo pa devan. Sa vle di, yo pran dlo a ni pa devan ti rès ki te janbe baraj pa yo a, sa yo te fè pou dlo a pat pase a. yo re rale l ankò pou pèmèt nou menm tou nou pa jwenn dlo ditou. Nou kapab konstate nan kanal la, dlo a pat menm ka moute sèy ke yo te fè a, dlo a pat menm janm ka moute sèy la. Tèlman Dominiken yo menm yo te bloke dlo a nan pozisyon sila pou nou pat ka jwenn li pi ba. Donk, jan komite kanal la toujou ap di l la, si yo pa jwenn dlo y ap oblije pase nan plan B a. Plan B a ki se al nan tèt rivyè la, nou konnen se rivyè Dejan Denant Nou konnen se larivyè Dekapoti ki alimante larivyè Masak ki pèmèt larivyè Masak kapab gen dlo. Ebyen, Komite Kanal la di ke si Dominiken yo pa tande larezon, si Dominiken yo pa retire ponp sa yo, si Dominiken yo kontinye ap fè nou mechanste, ebyen yo pral Jan de Nant, yo pral kapoti, yo pral devye dlo a tou, de fason aske pou Dominiken yo pa ka jwenn li ditou, menm jan nou pa jwenn li an, pou yo pa jwenn li, yo pral devye dlo a. Y ap lage l dlo a nan yon rivyè yo rele Rivyè Kanari. E Rivyè Kanari sila li menm, li al debouche sou plèn Ba Maribawo ankò. Se yon rivyè ki desann nan plèn Ba Maribawo. Fòk nou di ke rivyè sa li menm li te konn alimante Twòplen. Ebyen nou konnen Twòplen, se la kanal la li menm li al tonbe. Se kanal Rivyè Masak la li menm, se Twòplen li al alimante. Imedyatman ke yo devye Rivyè Masak, yo lage l nan Rivyè Kanari. Rivyè Kanari li menm li alimante twò plen. E answit peyizan ap jwenn dlo menm fason ke kanal la ta pwal ba yo l la. Nou kapab konstate sa. Se plan B a yo menm, e se plan B a komite kanal la li menm li panse fè pou fas a sa dominiken yo menm yap fè. Paske dominiken yo menm Paske dominiken yo menm yo trò mechan Yo mete nenpòt 5 ponp Pou pèmèt ke peyizan yo menm yo pa ka jwenn dlo a Yo pral oblije ale jandnant Nan rivyè kapoti de fason aske yo kapab devye li lage li nan rivyè kanari pou ke peyizan yo menm yo kapab jwenn yon ti dlo pou yo kapab fè jaden ebyen vwala medam mesye nou pral desann egzakteman nan kanal rivyè masak la pou nou fè w pou nou ka fè w viv kijan sa ye ou menm ki ta renmen wè tout dènye video tout dènye video konsènan kanal la abone like pataje chanèl sila nou menm nou toujou la nou sou plas nou nan plèn ba maribawo. pou n kapab fè w viv tout sa k ap pase, espesyalman sou kanal ki debouche sou larivyè Masak, anpil moun rele kanal Kapika, kanal Dinite, kanal Fyète, kanal Linyon. Ebyen ok, vwala medam mesye, n ap retounen pou yon lòt videyo.